Nou kontan pou n avè nou jodi a nan yon nouvèl emisyon pou jounen maten lendi ki se egzakteman 29 janvye 2024 lan pwiske nou bay dat lan se paske e jounen sa li enpòtan anpil paske li enpòtan paske gen yon ansanm de òganizasyon atravè peyi an ki anonse 2 mouvman ou di mwens ke ki te kòmanse 2 mouvman deja, swa nan Pòtoprens, swa nan Miragwàn, swa nan Wanament, swa nan Kap Ayisyen, swa nan Okay, e yo di klèman ke prensipal revandikasyon se egzije demisyon Ariel Henry e denonse tout fòm de sitiyasyon ke yap konnen atravè swa komin, swa atravè depatman ke yap viv ladann nan. Enben, nap di klèman ke. Vil Okay, depatman Sid peyi an, li menm nou konnen depi plizyè lane, akoz de sitiyasyon ki egziste nan Maryani, Matisan, Fontamara, sa lakoz ke Gran Sid peyi an ap konnen de moman difisil. E Okay pa epanye. Nan sans sa, gen yon ansanm de òganizasyon ki deside yo menm, ki te deja lanse yon veritab batay pou egzije ke pou yo debloke wout Matisan e pou pèmèt ke yo debloke wout Maryani an e ke lavi kapab reprann nòmalman nan Okay, puiske Okay, nan gran sid peyi an, presizeman Okay, gen pwoblèm gaz, gen pwoblèm pwodui alimantè, gen yon ansanm de pwoblèm moun yo ap konnen nan vil Okay. e Okay ki jodi a rejwenn ni a e e bon ann di mete l menm kote avèk Guy Philippe nan kad batay ke ap pwone ki se revolisyon e kapote pouvwa sa e kraze sistèm sa a. Nan sans sa a, nou deside, nou menm isit lan, mwen ak Désir Menès, ekip Mesap Nouvèl lan, pou n al pale avèk youn nan. Lidè, Youn nan lidè mouvman k ap fèt anndan vil Okay lan. E pou n konnen egzakteman mouvman sa a, èske l ap fèt de fason sèlman nan vil Okay ou di mwens nan depatman Sid peyi an ou di mwens ankò èske yo di tèt yo ke yo rejwenn tout lòt batay k ap fèt anndan peyi an pou kapote pouvwa sa a? Nou pral gade sa avèk envite nou maten nan emisyon an. Men pa bliye jan di an, Guy Philippe klèman di ke revolisyon an li reyèl. E Guy Philippe anonse ke avan lontan l ap rantre nan Pòtoprens. E madiga mal maske k ap fè l pè yo, li p ap pran presyon nan men yo e l ap debake nan lès peyi an. Nou pral gade, nou pral tande e nou pral kesyone sa avèk envite nou maten an. Désir Benes kòman nèg ye frè m? Bonjou Blaise Peterson, bonjou ak tout zanmi entènote ki branche tou patou. Nou kontan pou n ak yo la maten an pou vin pote emisyon sa a pou yo. Tankou di l, nan mize kontèks lan, Blaise Peterson, li enpòtan pou n eseye gade chak depatman yo, chak zòn yo, chak komin yo, ki kote yo kanpe, èske yo nan revolisyon oubyen èske yo nan mobilizasyon pasifik pou pèmèt ke gouvèneman Ariel Henry e konsò swa lage pye yo avan 7 fevriye ki ap vin la, se avèk de sitiyasyon trè difisil, ke n konnen peyi ap konnen, kesyon ensekirite, grangou, chomaj, se sa yo nou ta ka di ki nan bilan aktif e gouvènman ki la a ki pa deside fè anyen pou pèmèt ke popilasyon li vake ak aktivite l. Tankou Guy Philippe di l, revolisyon an li reyèl depi lò li fin soti nan prizon Ozetazini depi 30 novanbre 2023 ki sot pase a, enben li antann li pou l pran baton pèleren mache nan diferan zòn atravè peyi a pou pote yon ansanm de diskou pou chèche nivo sibkonsyans popilasyon ayisyèn nan ki dakò chita lakay yo pandan y ap soufri anba aso bandi e gouvènman an ki kwaze bra l k ap gade atravè CSPN nan, atravè DGAI, pnh a ki pa deside fè anyen pou pèmèt ke ansanm de tèritwa pèdi tankou jan minis jistis lan te di l lan pou rekipere ansanm tèritwa yo wè chak jou se tèritwa k ap pèdi anplis li merite pou genyen de bagay ki fèt andedan peyi a èske se chanbardema èske se revolisyon se Guy Philippe ki chwazi revolisyon e pèp la li adere l, pèp la dakò, enben yon seri de zòn ap mache rankontre Guy Philippe, ki jou ki lè Guy Philippe ap rantre nan Pòtoprens, li rete pou Guy Philippe ba jou a oubyen si l ap vini tankou Jezi Kris, paske anpil moun yo, moun ki kwè nan labib yo, yo di lè Jezi Kris ap vini, l ap vini tankou vòlò, èske Guy Philippe ap rantre Pòtoprens tankou vòlò e ansanm moun k ap rejwenn Guy Philippe nan wout yo, èske l pral bay plis garanti nan batay revolisyon an, nou pral konnen avèk envite sa ke n genyen maten an. ki nan sid peyi a, nan Okay, ki ap konnen de moman trè difisil vizavi avèk relè yo ki koupe antre kapital la avèk gran sid peyi a, Blaise Peterson. Nou kontan, nou pral pale, nou pral analize, nou pral kesyone, nou pral diskite ansanm. Envite nou nan emisyon an jodi a, non li se Odlin Archil, e tout moun ki ap swiv ni k ap gade sou rezo a, k ap gade byen, k ap tande nan laprès nan vil Okay, Yo ka wè pèsonaj sa a, misye trè prezan, son jèn gason, men son nèg ki angaje l avèk yon foug, avèk yon enèji nan mouvman k ap fèt anndan ok, nan vil Okay la, nan gran sid peyi a. Men pa sèlman nan vil Okay, nan gran sid peyi a, men nan mouvman k ap fèt andedan tout peyi a ki vize kraze modèl leta ki la, kapote Ariel Henry e kraze sistèm sa. Non li se Achille Odelin. Achille Odelin kòman nèg ye frè m?
E mwen sal di kamarad Blaise e nou repon lan non an tanke pot pawol la vwa de san vwa yal ye e ki te pote pou pep a yi sen ki se goud ki se gouvenans, esklaizasyon, esklaizasyon e oto determinasyon. sou lidèchip Théova Milfort. Donk nou menm antanke sitwayen angaje, nou te sou beton an antèm dan de manifestasyon mach pasifik depi 2 jwen 2023 kote ke nou tap mande twonson wout Tòbèk kont Pò Sali a, nou tap mande kouran atravè depatman Sid la, nou tap mande kabiran atravè depatman Sid la e nou tap mande debloke Matisan atravè depatman Sid la. Men denayetan. Mentnan, aprè yon sèten nan mwa de manifestasyon, de mobilizasyon, nou menm Lavwadlac San Vwaryalye, nou t ap pile beton an, nou t ap frape kote tout moun te mobilize reprann prezan a lapèl nou pou nou te kontinye mande depa Ariel Henry nan peyi Dayiti. Mentnan, aprè. E liberasyon Guy Philippe la ki vini sou sòl la, ki vini manti, vin anonse yon revolisyon anndan peyi a. Lè sa a, ou pral jwenn yon ekip moun vin miltipliye sou beton an avèk lavwa de sanvwa Yalie pou nou avanse, pou nou di wi, nou dakò revolisyon an, revolisyon an fèt, men nou toujou di l, mentnan. Bezwen yon peyi kote ke n ap bay chak moun wòl yo.

Achille, m pa konnen, m santi yon ti jan vwa a santi yon ti jan lwen, jere sa pou mwen pou m ka jwenn vwa a avèk plis enèji, e m pa konnen si e sou kas ou ye, jere sa pou mwen, paske m santi vwa an ti jan ti lwen, Achille.
Non, m pa sou kas non, m pa sou, alò mwen di li, ke nou menm depi de, nou te anonse l sou beton an, nou ta mande depa Ariel Henry, e nou ta mande tou pou desantralize leta yon fwa an nan tèt peyi Dayiti. Yo di apre liberasyon Ti Bla, ki vini, ki anonse yon revolisyon.

Anmey tande monchè, ou pa ka ale rapid konsa monchè boo e nou kap poze w kesyon gentan pral bay premye man. Ou pa ka fè plon gaye Achille. Achille, nou pa ka fè plon gaye, nap fè bagay la jan nou dwe fè l. Ann di klèman Achille, nou menm nan vil Okay, puiske ou menm la vwa dè san vwa Jon di an e alye, Kisa ki se vrè motif batay nou nan vil okay paske gen moun ki poko ka konprann batay ke nap fè nan vil okay lan kisa ki se vrè motif batay nou an nan okay Archil ann gade.
E Bòbòt sa kisa li ye? Se dechouke e derasinen sistèm peze souse sila kap toupizi pèp la. e debloke, debarase Matisan kote leta finansye gang nan tèt peyi Dayiti. Bon sitwayen sa l ye, se dechouke, deboulonnen, derasinen sistèm peyi sosyete sa a avèk Aristid nan tèt li avèk akolit li yo epi debarase Matisan epi bay peyi a yon lòt oryantasyon. Bon sitwayen se sa ke l ye. Ok, sa vle di sa se veritab motif batay nou an, se pèmèt ke leta ki la a li pran de dispozisyon pou l kapab debloke, debarase E matisan ansanm de kote sa yo. Si si moun yo konprann e e sa egzakteman ki se e batay nou an. Egzakteman.
Nou pa gen lòt objektif ankò. Se derasinen, deboulonnen sistèm sila a ki la depi 86 k ap toupizi peyi a. Ok.
Men kounye a an nou gade sa e e Argile. Piske se pa jodi a nou lanse nou nan batay sa a. E pa jodi a ke nou di tèt nou ke n ap fè batay sa a. Anyen pa janm fèt kòm rezilta. Kounye a eske n kwè kounye a. Jan ke nou vin an, jan ke nou relanse batay sa, di mwens, jan ke nou angaje n nan batay sa kounye a, èske w kwè kounye a, sa ka bay rezilta, e sa ka pèmèt ke Leta, otorite ki la yo, yo tande nou e yo aji?
E pou listwa, pou laverite, jan le kòmansman batay ki tap fèt yo, yo diferan de batay sa jodi a. Ok. Kote ke nou gen yon popilasyon ki abou. Popilasyon an li menm li san espwa e li pa gen peyi pou l echanj. Jodi a n gen yon pèp ki deside pou l dechouke sistèm sa a e nou di l nou menm antanke militan politik, nou di l antanke pèsòn responsab, toutotan ke nou pa dechouke e detounen sistèm sa a,

Tande byen, m tande byen. Ok, bon m eseye gade pou m wè e kòman sa, ou tande m byen? An fòt sa wi. Koulye a, an nou gade byen pou nou wè, an avanse Désir Venès pou m wè si m kapab jere sa avèk kesyon pa w Désir Venès. Trè byen, e Archil, èske ou panse nan dispozisyon ke nou pran pou pèmèt ansanm biwo leta yo ki nan gran sid peyi a, patikilyèman nan Okay, pou yo pa fonksyone, se youn nan etap ki kab pèmèt ke gouvènman an ke Ariel Henry ap tande a tande larezon, swa pou yo demisyone, pou pèmèt ke sistèm peye ze sou se a, pwisans oubyen fòs li rive kase.
E vòt pou listwa pou laverite. A chak fwa ou touche yon pwen, ou paralize yon branch nan sistèm leta, li an feblès. Jodi a, si nou gen 2 semèn depi delegasyon nan Sid pa fonksyone, 2 semèn tribinal pa fonksyone, 2 semèn pakè pa fonksyone, 2 semèn oken biwo lan leta pa fonksyone lan depatman sila, sak pou ta pran pa gen dpi, pa gen finans, enben finalman li pa rive a desouke nèg sa yo, jodi a si pèp la li menm li fè 3 zan sitiyasyon difisil ak Matisan, enben nou menm tou popilasyon an nou pran responsabilite nou pou nou mete leta lan ti soulye l tou e tout otan e kèlkeswa biwo leta louvri l ap fèmen, e n ba yo garanti sa l ap fèmen.
Trè byen Achil, ou di nou tribinal pa fonksyone, ou di nou pakè pa fonksyone, men eske prizon sivil la li pa gen de prizonye ladanl pou omwen kap bezwen gen odyans, sa ki merite libere pou yo libere? Pa gen pa gen pa gen prizonye ki nan prizon ki nan prizon sivil okay la?
Tribinal okay la li preske fè 2 zan depi pa gen odyans ladanl ak konfli ki egziste ant batonye. Dèkay, avèk le Pakè Dèkay, ay te gon divizyon ant Pakè le Tribinal. Le Pakè Dèkay tounen yon enstitisyon de jistis, se la men jijman fèt, yo imilye Tribinal la, paske bwàs ka fèt, se di ka fèt. Fò m di n sa, la jistis an enstitisyon de rezèv, sa pa egziste Okay, se yon mache, se vann jistis, jodya sa pa egziste. Jodya e chak semèn.

Trè byen, trè byen. Bon, kounye a, si n ap gade pòte politik sitiyasyon Okay depi yon bon bout tan ki pa ka gen kominikasyon avèk depatman Lwès peyi a ki se kapital la, si w ap eseye donk fè dekri figi Okay pa rapò avèk ansanm de bezwen, sitou de pwodui de premye nesesite yo, ki jan Okay ye? Si w ap pèmèt ke entènot yo k ap gade, k ap tande la konnen jan Okay ap fonksyone.
Mezanmi jodi a sitiyasyon an nou pa ka pale l. Bagay yo vin konplike an tèm de pwodwi nesesite yo. Tèlman bagay chè. Jodi a fò nou di popilasyon an, moun ki lòt kote yo pa Okay. Majorite moun Okay se pate sèlman yo manje wi. Majorite moun Okay se pate yo manje wi pa gen posiblite pou yo fè manje lakay yo. Paske pa gen lajan.
Ekoute, lè ti farin nan resi pase al negosye peye bato pou yo vin avè l la, ebyen moun yo pa gen lajan pou yo achte diri, lwil, achte chak el abiye, ebyen machann k ap fè pate a, se nan menm jou pou manje, yo manje yon pate maten, yon pate apremidi. Jodi a, majorite moun nan popilasyon Cayenne nan se pate ke yo konsome. Menm lapolis tou dwe mache nan pate tout lari a. Sitiyasyon an li ozabwa. Nou menm nou pa ka rete. Pou sa konsa. Men se pou istwa pou lakay nou fòm di popilasyon sa. Menm si pat gen mobilizasyon nan lari a, menm si pat gen manifestasyon pou n dechouke Ariel Henry, lekòl la t ap fèmen. Pwoblèm gaz, ensekirite, pwoblèm manje, pwoblèm grangou, elatriye. Jodi a tout pwoblèm yo tounen sou do Ayiti. Tout pwoblèm ki genyen nan mond lan sou Ayiti. E se Ayiti k fè n konnen sa k rele pwoblèm. E se si pwoblèm yo grav. Jodi a tout moun met tèt yo deyò pou n soti kote n ye a, n pa ka kanpe ankò. Nou pèp la ap soufri, nèg yo fèmen je yo. E jodi a pou n wè gouvèneman sa li menm, kote pèp la ap kouri, ap kriye nèg yo dakò pou yo voye bay lapolis lòd pou yo ti espopilasyon an kote pèp la ap mouri lan grangou, pa de lafen elatriye. Jodia eske gagale sa konsa tout moun oblije pran destinasyon yo an men demen maten operasyon fèmen yon kay an jeneral nou pa kapab ankò peyi a abou nou di sa deja si leta enpeche n manje nou menm tou nap enpeche leta kaka jodia nou paka sipòte ankò libète ou lamò ke tout moun mouri.
Sa vle di, maten lendi, maten lendi 29 janvye a, e vil Okay la gen de mouvman protestasyon ka fèt la dan kontre le gouvèneman Ariel Henry. Se sa w vle fè nou konprann? Ekzatteman. Si, fòk di popilasyon an sa. Nou deja bay mo lòd la deja. Nou di tout timoun ret lakay yo jodi a. Ke lekòl la fè 2 zan l fèmen pou gen lekòl nan peyi a, pou gen pou peyi nan, pou gen yon peyi kote tout moun alèz avèk tout moun. Jodi a nou pa ka asepte se yon ti gwoup moun k ap viv. Epi yon gwoup moun ap mouri. Operasyon fèmen okay, fèmen lekòl an jeneral jouskaske nou deside fèmen la Lari. Jodi a n ap di sa. E kèlkeswa nèg ki reposte sou nou, n ap reposte sou yo tou. Nou p ap dakò yon gwoup nèg ap viv epi majorite a lan kras, lan fatra, epi nèg yo men ap vòlè lajan leta. Mezanmi, sèlman sèlman ladwann sèlman wi, leta pèdi anviwon 600 milyon dola ameriken lan koripsyon. Fè mwen a dwàn sèlman. Jodi a yon pèp lan mizè, pèp la lan kras, ti moun lise yo kote yo, pa gen lopital, pa gen wout, pa gen lekòl, pa gen anyen, tout moun va ko asepte l, pa gen kouran, pa gen manje nan peyi. Jodi a nou di non se nou kap tande peyi a. Achi banm mande w sa, banm mande w sa Achi se vre ke ou montre ke e kote yon leta pa pran responsabilite l nou menm kòm popilasyon nou pa ka pral kòmsi griyen dan avèk leta men eske sa di klèman ke Achi E Odlin, eske pou m ta di, se operasyon dezobeysans sivil lan pou ou menm ke nou menm nan Okay ke nou kòmanse avè l ou di mwens ke n ap rann li reyèl? Egzakteman.
Jodi a pa gen ou pa ou a non. Jodi a m vin lanse apèl sa la. Pa gen kesyon pati politik. Pa gen kesyon lidè politik, se yon soulèvman jeneral, se yon angajman tout moun, nou tout se Ayisyen. Kèlkeswa pati politik ou ye a, jodi a beton an dwe enterese w, soulèvman jeneral la dwe enterese w. Jodi a kèlkeswa rejim politik ou ye jodi a, se pa yon kesyon de ti klan, men se yon kesyon de peyi. Fòk nou wè Ayiti jodi a. Se pa gade ti klan men fòk nou wè Ayiti jodi a. Ann fè yon fòs, tout pati politik, tout òganizasyon politik, sosyete sivil la, ann fè yon fòs jodi a pou n chavire Leta. Ansanm nou pi fò e n ap jwenn rezilta. E nou nan syèj la. Men
Achil, tande byen, pa bliye ke menm jan nou menm atravè sosyete sivil ou kay lan, de aktè politik e de lopozisyon, ou di mwens, de òganizasyon de baz, men pouvwa tou li menm bò kote pa l tou, li gen de patizan e senpatizan nan vil Okay e nan rès peyi an. Kòman nou menm nou atann ke batay ke n ap mennen kont pouvwa fas avèk de patizan e senpatizan pouvwa nan vil Okay oubyen nan gran Sid peyi an? E pou listwa pou laverite, nou menm nou pran tout desizyon posib. Nou pa p dakò menm Mas la mouri nan mizè, nan grangou, nan ensekirite, lan fatra pou 5 moun. Si e 5 moun nan pou mouri, 5 moun nan ap mouri. E nou di l, J'assume ma responsabilité. Si e 5 moun nan pou mouri, n ap touye 5 moun nan pou pèp la viv jodi a. Si se mwen pou mouri, ke m mouri pou pèp la viv. Jodi a nou pa ka dakò pou pèp la pase mizè konsa e yon ti gwoup moun ap vòlè, ap piye lan leta. Si se 5 moun ki pou mouri, 5 moun nan ap mouri. Si se 1000 moun ki afilye avèk Ariel Henry, Pou yo kraze peyi a nou menm ap touye yo nou menm bon nou klè sou sa jodi a pèp la nou nève atò. Agil ou konnen ou konnen deklarasyon sa yo se deklarasyon kote ke leta ka sèvi avèw pou montre ke se ensitasyon a la vyolans ke nap fè eske kounye a la sa wap di yo ou prè ou asime de sa w di yo.
N asime a responsabilite. Pito m mouri, pito m nan prizon men m pa wè sa k ap pase nan peyi a. Ke m mouri men m pa wè m nan prizon m pa wè sa k ap pase nan peyi a. Jodha m pa ka kite yon peyi konsa. Yon ti gwoup moun ap fonksyone epi majorite a ap soufri, ap mouri. Yon galon gaz ki soti nan dola nan vil Okay, m pa konprann sa. Yon vè dlo avè di pou 40 dola nan yon peyi, m pa konprann sa non. Men Jodha. Yon pèp konsa, ki pa gen travay lan men l, pa gen anyen lan men l, ensekirite lan kò yo, chak jou leve 2 moun mouri, leta finanse gang ti moun 14 an, 15 an bay gwo manch lan men yo. Jodi a nou pa ka betize avèk leta. Ke nou fè yon chèn nou manje leta. E Archil banm mande w sa piske se vre gen moun ki kap tande w la atravè emisyon sa kap santi lakay ou on nèg ki gen anpil foug son nèg ki prè Li vle, li, li, li, son lòt Kapwa Lamò, son lòt Desalin, son nèg ki fristre tou, egzakteman, son nèg ki fristre, ki vle ke peyi a chanje paske Achil di tèt li ke li gen madanm, li gen pitit, li gen frè, li gen sè, li gen manman, li gen zanmi, e lè l gade Ayiti, peyi a pa ka rete konsa, men lè w gade pouvwa, tout an 2 pouvwa, atravè Ariel Henry, atravè 2 pati se se patizan, ou wè ke lakay yo, Yo pa gen volonte pou kite pouvwa. Kidonk ou wè Ariel Henry moutre ke se eleksyon pou genyen pou ke gen yon prezidan eli pran tèt peyi an. Kounye a èsk jan ke w ap pale la, jan ke ou menm w ap avanse la Archil Odelin, èske w kwè ke nan jan ke ou vle livre w nan batay lan avèk moun m pa konnen alye w yo, èske n kwè n ap abouti avèk sa n gen kòm objektif final lan? E n ap abouti ansanm avèk li. Avan 7 fevriye oubyen apre 7 fevriye? Avan 7 oubyen apre 7?
Avan 7 fevriye nap jwenn rezilta e se si nou pap kanpe lan wout paske fatigin la li ret yon strateji pou nou ak popilasyon an. Li ret yon strateji pou nou.
Sa ret yon sekrè pou nou, bagay la pral vire. Avan 7 fevriye, bagay la pral chanje faz.
Exactement e sa le sa ret yon sekrè pou nou men pa gen ka pou anonse li. Men men pa bliye ke Archie la polis tou li menm sitou map pale de okay paske okay gen yon pase lèm di okay gen yon pase okay gen yon pase nan pèmèt ke e si nou sonje Martelly okay te preske redi ansan pou Martelly te vin prezidan nou sonje yon ansanm de lòt evenman tou. Pat gen manchèt manchèt pat rete nan magazen yeah ou te achte majoriteman manchèt ki te nan magazen yo. yon fason pou yo te pèmèt ke Michel Joseph Martelly te rive prezidan. Eske nan kad yon batay konsa, m pral jwenn tout moun okay ki pral debake nan magazin yo, ki pral achte manchèt yo pou mande Ariel Henry lage pye l? E bon, sa ret yon sekrè jiskaprezan. An yon sekrè.
Trè ah, byen, trè byen. Modèl, mouvman nan pale se la yo, se de mouvman ki rezwen Guy Philippe nan kade evolisyon ki la pale a, ou byen se de bagay, se pale de mouvman Guy Philippe, ou byen se de bagay paralèl.
Jodi a pa gen divizyon, tout moun ki ap batay kont a gen lan ripon sèl, pou mwen se yè yo. Apo se la ba sa kon plase yo. Zafèm son bèl djaz ki jwe byen. Tropicana son bèl djaz ki jwe byen. Men chak moun gen patisyon pa yo. Ou ka pa renmen King Poul pa konn jwe King Funk e pi ou pa menm pa patisipe King Philippe, pa patisipe King Greg, pa patisipe Moïse Charles. Men jodi a son kesyon tout moun angaje yo met peyi a deyò kote li ye lan tout kote li ye a la. Men ann gade, ann gade Achille, nan nivo ke ou moutre nou ke Komisè Richemond li se nèg, li son nèg ki drastik. nan desizyon ke li ap pran, eske ou pa krenn avan ke mouvman an deplòtonnen pandan jounen an e ta genyen yon evitasyon ki soti nan pakè ki vin jwenn ou pa rapò avèk deklarasyon ke ou fè la yo? Ou pa krenn sa? Sa yo abitye fè, sa yo abitye fè, yo tante fè yo, yo pa janm fè sa yo. Jodi a nou menm nou prè pou mouri pou laverite. Depi 2 jou n ap atake yo isi, yo fè manda pou arete nou, yo fè manda evitasyon, sa pa ebranle nou. Nou wè Ayiti dabò. Trè byen, eske mouvman an son mouvman ki planifye? Si se yon manif l ap ye, eske l gon pakou ki byen defini? Eske n notifye lapolis? Ki sa yo ban nou? Eske nou gen yon akize de resepsyon? Atak Atak de revolisyon Preparasyon revolisyon pa gen ton de notifikasyon. Ok.
Pase pa lan bèk Pa lan blag Depi w nan ekri lapolis se blag e vèt tibebe k ap fèt Pa lan bagay ekri lapolis non.

Exactement.
Men Achil, eske ou menm tou ki e, mka di yon nan lidè mouvman nan Okay lan, eske e, lò sonje sak pase resaman nan grandans peyi an, kòman ke plizyè moun pran bal, eske sa pa fè w a panse ke kòmsi mouvman ke nou menm nou deklannche nan Okay lan, e konsekans sa kapab genyen?
Tande, jounalis.

Sa vle di dezi ou wè Archil son nèg misye misye jan dezi lan nan kòmansman emisyon talè an ou wè misye li ofri tèt li an olokos pou peyi an e bon non ou santi son patriyòt omwen ou santi son patriyòt son nèg ki pliz ou mwen gen Ayiti nan venn li paske sa kap pase a li deranje l on ne peut plus lè w gon depatman tankou depatman di sid ki pa ka ki pa ka konekte avèk depatman de lwès e ke n konnen moun sa yo gen de pratik de chanj komèsyal ansanm, malerezman, depi yon bon boutè yo pa ka foksyone, Blaise Peterson li vle di sa l vle di a, la pote an pil fistrasyon bon kote de sitwayen ki asime responsabilite yo, ki rive konprann ke popilasyon li bezon li bezon seri de bagay pou l viv, pou l foksyone. E se zafè ke nou menm nou kab konprann ansanm de pozisyon ke Achille ap pran la yo Blaise. E Achille mwen gade sa avèk ou paske mwen pral kite ou mwen pral kite ou ale e mwen pral kite ou ale Achille paske mwen ka avanse avèk emisyon an e Achille sa nou bezwen konprann trè byen kounye a la E nou ka di tèt nou ke, an nou klè Achille, lapolis pa, bon kòm ou te di m talè an, e kesyon plan batay la rete kòm yon sekrè, ke m jiske la m pa gen pwoblèm, men èske n di tèt nou, pandan ke plan batay la rete kòm yon sekrè an tou, e mat jounen an di, batay ke nou lanse nan vil Okay lan, se yon batay san kanpe non stop, tout la jounen, tout la nwit. Trè byen. Maten, midi, swa, baton. Lapli pa lapli, baton. Jodi a, nou pap bay pouvwa espas pou l reflechi, pou l panse anyen ditou. N ap aji maten, midi e swa ojoulejou. Nou pa ba l tan pou l reflechi. N ap aji pou li. Kòman, kòman ou, kòman ou wè, kòman ou wè kominote entènasyonal lan ki yo menm atravè swa BINUH, swa atravè Core Group lan, swa atravè Lèzetazini ki montre ke yo menm. Yap sipòte Ariel Henry e ou wè pa janm di anyen de anyen. Yo pa janm pran okenn pozisyon fèm nan sa kap pase anndan peyi an la. Kòm wè kominote entènasyonal lan?
Pa bliye, pa bliye ke Ayiti gen 3 gwo zòt yo kap manje l. Se Lèzetazini, Le Kanada, La Frans. Jodi a nou menm nou pa ka atenn anyen de peyi sa yo. E tout sa kap pase anndan peyi a se 3 peyi sa yo k lakoz. Se youn nan rezon sila nou menm nou. Pa gen oken etranje kap vin fè anyen pou nou, se pou nou antann nou antre nou pou met peyi a deyò kote li a. Ayiti m pa pale de pale de salte sa yo paske se etat Ayiti peyi a la.
Bon Archi m pa konnen si w gon dènye pawòl wap ajoute, kisa pawòl la ap ye pou ke n kapab kite w ale?
Nap di popilasyon an, ayisyèn nan, ret mobilize, kanbe rèd pou

Lè yon nèg kòmsi ou nan gran sid peyi an, ou gen plis ke 3 zan, ou pa ka fonksyone jan ke w ta dwe fonksyone an. Paske pa bliye, pwoblèm ki egziste Matisan la e ki vin gen dènye tan sa yo la Maryani, konprann byen. Ou nè menm lè se vre ou gen dwa di wap janm antre Pòtoprens, men wap dakò avè m, gen de bagay wap bezwen regle, ou oblije antre Pòtoprens, menm lè se yon fwa pa, menm lè se yon fwa pa nan lane an. Non, men tande, majorite sèvis yo, yo pa dekonsantre, yo o nivo kapital la. Gen de bagay ke wap bezwen, tankou jan w di lan Blaise Peterson, Ou oblije kite yon depatman pou ale nan depatman lwès, pou ale nan kapital peyi a. Pase kesyon desantralizasyon an, li rete kòm yon diskou, yon diskou ki rete dan lè, ki pa janm ateri. Majorite sèvis enpòtant yo, w ap jwenn yo se nan nivo kapital la pou ale. Lè ou gen le gran nò, moun yo pa ka travèse kanaran, yo pa ka travèse lakwaperis. Sila yo k ap soti nan nò, nan Kapayisyen, pou yo travèse Ti Bwa Dòm, e nan Nòdès, se de sitiyasyon trè grav. Ou ta ka di se yon peyi, dan lansanm, ki pa ap fonksyone. Moun yo ki nan Gran Sid, yo te gen Matisan, kounye a yo gen Maryani, ki vin reprezante yon danje. Sila yo ki nan Grandans, sila yo ki nan Okay, yo pa ka vakye avèk aktivite yo. Jodi a, li merite ke sitwayen, notab konsekan yo, pou yo pran responsablite yo. Mwen menm panse ke se apèl sa ki Odelin ap lanse. E apèl li lanse a, se vre, li gade gran Sid la ke l ladan l, alò li gade Okay, li gade Sid la ke l ladan l, men se yon apèl ki lanse kote ke chak grenn nan nou, alò chak grenn moun ki konsekan, chak grenn moun ki di tèt li ke ke sitiyasyon peyi a konnen la a, ke li menm li konsène ladan l. Lè m di l konsène ladan l, swa ke li viktim de li, swa ke li menm tou l gen enterè l ladan l, paske sa ka rive. Si l pa viktim de li, ou di m èske l gen enterè l ladan l. E si l gen enterè l ladan l, n ap ka konprann sa a. Men sinon, kounye a si ke sa kap pase an nan peyi an, li pa gen enterè l ladan l, si sa kap pase an nan peyi an, li di tèt li ke fò l rezoud, dakò avè m, aksepte avè m, eseye konprann avè m, ke sitiyasyon sa a, li merite korije. E kounye a, se kiyès ki pare? Se kiyès ki prè, se kiyès ki di tèt li ke, menm jan avèk Archil Odelin, kòm jèn gason nan Okay, kòm youn nan lidè k ap fè mouvman k ap fèt nan Okay lan, ki di ke li pa nòmal. Jodi an, gade repa, sa moun Okay manje plis se pate. Pate wi. Maten pate, a midi pate, le swa pate. Paske pou kisa? Lè ke swa kamyon konntenè farin nan ta resi gen chans pou l pase, se li menm ki anvayi vil lan. Se li menm nan tout boutik. E se di l pou yo travèse, se pa vin rete l travèse konsa, fòk yo peye lajan pou yo travèse ansanm ak sitye yo. Li klè monchè, li klè. E lè farin nan resi rive, l ap vann avèk pri egzòbitan. Egzakteman.
Kidonk, jodi an, imajine yon moun, rejim alimantè l se pate. Paske jodi an la, lè w tande pwogram alimantè mondyal di w ke gen 5 milyon ayisyen k nan grangou an, èske w konnen ensekirite a pri bokou ladan l? Èske w konnen ensekirite a li alabaz li? Paske lè w gen gran sid ap bloke, gran nò bloke, madan sara yo, lè yo fin travay fè rekòlt yo, lè yo rantre pòtoprens, li ta pèmèt ke pòtoprens jwenn manje. alimantè. Alò jwenn pwodui danre latè pwodui. An menm tan tou, sa k ap sòti nan Pòtoprens, nan kapital peyi an, pou ta kapab ale kòm pwodui alimantè nan gran Sid, nan gran Nò peyi an, li t ap ede kanmenm nan soufrans yo. Jis jodi an, m pa konn si n mezire sa. M pa konn si n mezire ke konsekans ensekirite an. M pa konn si n gade jan ke anpil aktè di l lan, silans konplis leta a. Pouvwa ki la a. M pa konn si n gade l. E si n gade l, m pa konn kòman ke nan nou analize l.